Bienvenue sur Chanel Jeff Denis 56. Salut tout moun, sa kap fèt, sa kap fèt, ou sou chanèl pou la ki se Jeff Denis 56 Jodi a nou vini avèk yon lòt videyo kote nou pral montre ou Pou kòman pou siprime spam sou chanèl YouTube ou. Nan videyo presedan ke nou te fè a, nou te montre w kòman pou retire spam sou chanèl YouTube ou sou sou YouTube Studio. Jodi a nou vin montre w kòman pou retire spam sou e laptop oubyen m te kapab di sou computer. Donk sa nou pral swiv la, nou pral swiv pwosesis yo. Jan nou wè m mwen ouvè chanèl sa, mwen ouvè yon chanèl ki rele Lilbenpol. Pa bliye si w pako abone avek chanel sa tou ou kapab abone avel pou chak lè nap fè yon live pou w ka vin grandi anba. Kisa wap fè? Premyeman kisa wap fè ou prale sou YouTube jan nou kale machin nan ap mache a la mwen rive sou paj la la paj la ap mache mwen prale nan foto profil la la tout moun wèl m fè klik la vèr la dwat m ale nan foto profil la mwen klike ladan lèm fin klike ladan mwen prale nan YouTube studio lèm rive nan YouTube studio mwen klike mwen kitel mache mwen kitel mache donk mwen afiche la avan mwen al monte nou kote sa avan mwen al monte nou kote pou nou retire spam nan map bay yon ti definisyon apropo de spam mwen te di spam nan se yon mesaj inapropriye pa rapo avèk yon piblikasyon videyo ou fè oubyen pa rapo avèk yon live wap fè se yon mesaj pa egzanp yon moun mete ki pa apwopriye. Pa egzanp, ou gen dwa ap fè yon live, moun nan make, mwen pase wè w, pase wè m tou, mwen jere w, jere m, mwen abòne avè w, abòne avè m tou. Ebyen, YouTube konsidere mesaj sa yo tankou spam. Ebyen, si ou pa vle spam sa rete, ebyen ou prale retire l. Paske chak lè ou gen yon spam nan videyo w, ebyen li rann chanèl ou a p ap monetize oubyen lè w yo p ap janm grandi. Donk, kòm mwen te di nou, nou fin klike kote m te di nan YouTube Studio a, Ebyen w ale la. M ale vè la dwat, tout moun wè. Nou wè ti kazye sa. M ale nan kòman. Kòman. Kòm li menm li an franse, si an angle t ap make commentary, wè, m klike la, m klike ladan. M klike ladan l ap mache. Ebyen la, m rive la, li ban m chèn, dash,

Nou wè la, m di potential spam. Mwen klike nan potential spam, nou wè mwen genyen 1. Sa vle di, sa fè mwen gen 0 la, e paske mèt chanèl sa te efase spam yo sou YouTube Studio deja, men li pat ko efase l sou YouTube Studio ki te nan chanèl li a ki se sou laptop li a ke l ouvè a. Mwen klike ladan. La, mwen klike ladan. Mwen kite l fè yon ti mache. Sa nou wè ki make la? Nou wè gen yon, m kapab di, gen yon zanmi m oubyen yon yon aspiran youtoubè ki te make, mwen pase jere w, tanpri pase jere m tou. Mwen te di spam nan se yon mesaj inapwopriye, m te ba yon egzanp, mwen te di moun nan ka di mwen pase jere w, pase jere m tou. Nou wè se menm sa ki repete. N ap gade yon lòt spam ankò. Moun nan di an n fè l. La nou wè l ekri l an abreje, men youtube trè sevè, ebyen tout sa se spam. Kijan ou prale siprime spam sa? Ou prale la nou wè yon ti tchèk, nou wè yon ti poubèl, nou wè yon drapo, nou wè yon ti won. Sa vle di spam yo fenk mete la. Ebyen pou m retire spam sa yo, mwen prale nan ti poubèl la, m klike ladan. Lè m klike ladan l wè l make remove paske pa moun nan li an anglè. Remove lan vle di konsa yo efase. Ebyen, mwen efase 2 spam sa yo, a vle di chanèl la pwòp, mwen pa gen spam ankò. Otomatikman, lè m al nan YouTube Studio m nan ankò pou m al gade nonb dè m gen yo, enben lè m yo pral ogmante paske spam nan li redwi nan kapasite oubyen li redwi nan nonb dè w gen an. Enben pa bliye ou te sou chanèl pou la ki se Jeff Denis 56, pa bliye. Abòne ak chanèl la peze ti bouton notifikasyon an pou w ka resevwa tout notifikasyon pou w ka jwenn tout nouvèl videyo nou pral lage. Mèsi, abòne ak chanèl la, pa bliye, tchaww n ap wè nan yon lòt videyo.